Bonjour mesdames et messieurs Bonjour à tous Bonjour à tout moun kap koute m patou dans le monde entier Maten an mwen byen dispoze m Pou m salye tout moun ki patou nan dyaspora, spesyalman Ayiti, m adrese m o pèp ayisyen. Bon m salye nou tout, sitou moun ki nan gouvènman yo, ki nan leta yo k ap travay. M adrese m o prezidan de la repiblik, M adrese m o minis de la jistis, o premye minis, a tou l moun, m adrese m a nou menm. Mwen santi m ere ke m ayisyen e an menm tan m santi m ont dèske m te ayisyen. Poukwa? Paske lè m ap gade atravè mond lan, Malgre gen mechanste, gen anpil bagay ki fèt ki pa bon, men sitou nou menm Ayisyen, nou pi mal. Ti peyi nou an se yon ti peyi ki pov, nou pa respekte dwa nou, nou pa respekte vizaj pèsòn, nou pa gen lawonte, paske pou sa n ap fè nan peyi a, Nou rann tout moun dekouraje. Nou rann ke lòt peyi imilye nou. Yo pa vle wè nou akoz nou menm. Pèp Ayisyen, kèlkeswa pèp Ayisyen k ap koute m, se nou menm ki fè lòt peyi pa ka respekte nou. M fè odyo e videyo sa pou m transmèt li pou nou pataje l pou l tonbe nan bouch leta yo gouvènman yo kote yon malere genyen 50 60 100 mil dola ameriken pou l bay yon kidnapè. Mwen adrese m dirèkteman o Prezidan de la Repiblik, o Premye Minis, o Minis de la Jistis, ki kote mesye sa yo ye, mesye gang sa yo k ap kidnape moun, k ap mande yo lajan, ki kote yo ye pou nou pa ka pran yo? Di m, pa gen yon kote yo ta kache pou nou pa jwenn yo? Nou fè espre? Nou lage peyi an dèy? Nou lage peyi an dezòd poutèt pou peyi a pa avanse. Nou gen kapasite pou nou te ka kenbe yo. Gwo zam sa yo kote yo jwenn yo? Gwo kalib sa yo kote yo jwenn yo? Kadapnikòv sa yo kote yo jwenn yo? Se nou menm ki livre yo. Nou menm ankò k ap travay nan Leta a ki livre yo. Ki peyi pou yon gang tap fè la pluie le beau temps pou yo pa ta ka jwenn li si se pa nou menm ki bay dwa si se pa nou menm ki otorize yo pèp ayisyen louvri je nou pèp ayisyen main pran men nou pou nou chase gang sa yo polis ayisyen gouvènman an, minis de la jistis, prezidan de la repiblik. Sa n ap fè a m pa dakò l. Nou pa ka di konsa gang yo nou pa ka kenbe yo se pa vre se fo. Se leta nou ye e pa gang k ap kòmande nou. Nou kapab, nou fè espre nou pa vle chase gang yo. Nou kite yo ap piye malere. Nou kite yo ap maltrete pèp la, nou fè peyi a paka avanse. Li lè li tan pou nou fè ti peyi Ayiti a chanje, pou l vin yon lòt, pou l vin gen yon lòt vizaj. Mezanmi pa di nou pa ka kenbe gang yo, pa di nou pa konn kote yo kache. Sa vle di èske yo plis pase nou, èske yo sou tèt nou, èske yo se yo menm k ap kòmande nou. Se nou menm ki bay otorizasyon an. Se nou menm ki livre zam nan men yo. Pou yo piye ti malere yo. Sispann fè sa mezanmi. Son wont pou pey pou pou nou menm kap viv nan lòt peyi. Pou pèp ayisyen kap viv nan lòt peyi. Yo pa gen viz vi yo pa gen tèt pou yo leve kanpe devan devan lòt nasyon yo.